Salut, kòman nou ye? E jodi an mwen antre lakay nou avèk yon bèl ti videyo e ki gen anpil leson ladan l. Mwen swete nou pran san nou pou n gade tout videyo yo nèt jiska lafen pou n ka wè, pou n ati, pou n tire leson pa nou an ladan l. E men avan ke n kòmanse nou antre nan videyo a, fòk mwen salye tout nouvo abòne m yo, m ap salye tout ansyen abòne m yo tou. Map salye tout zanmi zanmim zanmim yo ki abone e tout fanmi fanmi fanmim yo ki abone avem e fom profite salye tou e tout moun ki like video a ki komante epi ki patajel travay sa yo fem santim byen li met yon souri sou lèv mwen a chak fwa ke nou fel konsa e zanmim jodi an men kisa men kisa nou pote pou ou nan djakout nou nou konnen nap rantre lakay ou tou cho tou bouke djakout nou chaje nou paka nan kanpe nan nou bay sa nou pote E nou vin moutre nou de bagay nou jis pat konn imajine. Nou ka panse lè nou wè yon moun fè yon bagay, nou konn di se bòkò, se mistik, e pou otan, bagay la se de bagay ki senp. E se de bagay ki senp kòm bonjou. E m pral moutre nou kèk bagay, m pral moutre nou kòman de aksyon oubyen yon aksyon la E si n te rive, n ap pran yon egzanp de bòkò, si n te rive kay yon bòkò, nou te wè l te fè yon bagay konsa, n t ap di, A, bòkò sa ka fè nenpòt travay pou mwen. A, bòkò sa ka fè. E, bòkò sa a mistik, bòkò sa a bon, bòkò sa a bon. Epoutan, bòkò a, pou bòkò a fè kòb sou ou, se yon taktik ke l anplwaye. Pou bòkò a rive reyalize sa ke l bezwen an, se yon taktik ke l anplwaye, se yon teknik ke l genyen. Men nou menm ki inivèsitè, nou menm ki tèmine lekòl nou, nou pa janm met may nou deyò pou n fè espri nou travay pou n reyalize sa ke n bezwen reyalize a. Epi nou kite yon moun, m te ka pran egzanp yon bòkò, yon bagay, ap fè kòb sou nou avèk yon teknik. M pral montre nou yon bagay ki trè senp, zanmi m. Zanmi m, pandansetan m t ap montre nou fason pou nou te ka abòne avèk chanèl la, nou retounen tousuit, nou pa pran tan. Mwen te kwè tout moun ap fè sa pou mwen paske chak fwa ke nou fè l, m santi ke m kontan m te di nou sa deja. E, ann al gade sa k pral pase la. Ann al gade, n ap wè sou tab la. Ann gade sou tab la ansanm avè m. N ap wè m genyen yon vè. N ap wè m genyen vè sa a. E apre n ap wè m genyen blad sa a. Tout moun konn sa ki yon blad. E pi apre nou pral wè m genyen alimèt sa a. Twa bagay sa yo a, m pral fè yon aksyon avè yo ki vrèman biza. E nou pral wè tou, sa m pral fè a nou pral panse se jis yon mistik. Men ki sa l ye. Nou pral wè blad sa a. Gade blag sa konsa, nou pral wè kijan blag la pral leve vè a. Nou pral pwonmennen ak vè a nan tout tab la konsa, blag la pral kenbe l. Nou pral sezi wè sa. Zanmi m, ann ale. M pral moutre nou sa trè senp la. Men kijan l ye. Se yon bagay trè fasil. Se jis pou m moutre nou, dèfwa nou wè bòkò a fè yon bagay, nou jis panse, a bòkò sa bon, bòkò sa move, bòkò sa bagay. Non, se teknik ke l anplwaye. Se may ki met nan espri l. M pral moutre tout fanatik mwen yo sa jodi a. Byen petèt ke nou potko janm konnen. Wè, n ap pran alimèt la. Nou pase alimèt la. Nou pral wèl, nou pase alimèt la, nou kitel limen byen limen, nou lagel anndan vè a, hein, ann swiv ansanm, pandan n lagel anndan vè a, nap kitel limen, nou kitel limen, nou kitel fèl byen byen limen, e aprè sa nou etèn li. Wè, lè n fin etèn li, nou bouchel. Swiv byen, swiv byen, swiv byen, nou bouchel, nou bouchel konsa. Gade, nap tann de twa kat segond. Nou bouchel, nou bouchel, gade ann swiv, nou bouchel. M pral moutre nou pase nan lavi pa genyen se bon taktik anplwaye teknik ki bon yo konprann mwen m vle nou tout konprann de bagay nan lavi aprann de kèk bagay nan lavi ann ale wè kounya la nou leve ann swiv ansanm mezanmi nou wè meni meni meni bagay ke w pat ka imajine gade gade wi avèk yon men kijan men kijan meni m ap moutre tout fanatik mwen yo meni meni m ap pwonmennen sou tab la meni Gade konbyen tan ke lap fè men li men li san oken pwoblèm men li se jis pou moutre nou zanmim se jis pou moutre nou lavi a pa gen anyen ladann li pa gen anyen anyen ladann se sèlman bon sans ou ak bon sans ou wap rive reyalize tout bagay zanmim m rete kwè w te renmen ti videyo sa. Map tounen avèk anpil lòt bagay sou chanèl la, anpil lòt teknik, anpil lòt taktik sou chanèl la pou m moutre nou de bagay ke n pat janm konn imajine, de bagay ke nou pat janm konnen. Mwete nou fè tout bagay, fè tout sa ke n gen pou n fè. Mèsi anpil, mwen renmen nou. Tchaw tchaw, se te zanmi nou, Augustin Watson.